Bonswa madmwazèl, mademwazèl, kòman tu va? Trè byen. Anfòm? Wi. Depi lò m gentan wè w byen. Byen wi. N tap pale menm. Sè. Wi. E, ou ka avanse wi. Paske mwen m son moun, tankou m pa vle pale pou moun pa pran pawòl mwen paske ou konnen pawòl mwen se lò. Ou konprann? Se lò. Depi yon moun tande pawòl mwen sèlman ou beni. Ou wè ou menm la ou gentan beni. Wi. Kòman zanmi w la ye menm? Dora. Zanmi m César li byen wi. Raido toujou ansanm avèk ti manjèt kòd sa. Oh kijan pou m pa ansanm avèl la. Kat men.
Ok m pale avèw m baw tout prensip yo deja m baw verite a sa vle di se manti a pou moun nan baw m diw pa antrave yo ansanm avèk ti dam sa son manjèt kòd li ye nan zòn nan e sam diw wi anpasan ann kite kritik ann pran priyè ou pa tande Rose pran bal.

Dam nan gen mari nan kay la ou reste avec mari dam nan nan dam nan al rele chimè yo pete bal sou manzè domaj se nan pye l pran menm dam m priye bon Dieu mouri pou tenten sa te mouri. Mèsi mesye yo toujou ap ba moun pawòl. Nan kay m di w ta di m ap ba w pawòl. Bay vag.
Souley pa m ale. Al degaje w. Di w ta nan kay w ap peste. Kèt men sa m fè men pou m met divizyon nan moun sa yo men.

So m vreman satisfè de detant nou ta jwenn an e sitou avwe ou te tou pou pwouve m ke gou ou e yon sèl bagay m ap mande w m ap mande w ta fè m kado fidelite w. Fè w kado fidelite m? Byen si.
Ok sa pa ta pou pwoblèm non men pa rapò.

La sèl choz ok map baw tout verite m son fanm ki renmen lajan anpil m pa konnen.
Bon anfèt mache lanmou konte avan tou e aprè tout bagay ap vini lajan byen materyèl tout sa ap vini.
Sa pa gadem bon moun tou sa deja m renmen lajan.

Ou wè limena pale wa pran bal kounya m byen kwè m byen kwè ke ou wè sa m panse kounya wap poze w menm paske nèg ki mete l kote w wè l ye la.
Sa vle di. Sa vle di nan laj li la li pa ka renmen? Se t mwen timoun m genyen. E mwen m ki gen mennaj la sa m ye? Men sa e bagay ki gade w menm sa ka rive w gen mennaj men tou m te konn e timoun w ye m pa kwè menm manman w menm konnen w gen mennaj menm. Kòman w fè l pa konnen an? E vre?
Talè m pral poze l kesyon sou sa. Non m pa dwa di manman m sa men l konnen. Sèlman ti pitit poze w tande. Mwen wap di manman w konnen w gen mennaj bon manman w toujou ap di timoun li konnen l gen l konnen w gen mennaj sèl bagay m ka di w poze w pou brèd e byè. Ok sa ak mennaj lan moun pa ka gen mennaj? An si moun pa ka gen mennaj e pito kijan w pale avè m konsa?
Noel map pale ya. M pa kwè wap pale a manman w konsa. Kouman w fè m pap ka pale avè l konsa. Men manman w ki mete w nan eta w ye a, manman w pou w pale konsa w pa ka pale avè manman w. Met pitit ou an nan eta l ye a li menm. Nan ki eta w wè l?
Nan eta l ye a, lap met men nan kòlèt jèn gason. E sak fè yo bal bal nan pye a wi. Nan kou pou yo te ba li. Si jèn gason an pèdi wòl li e nòmal pou l met men nan kòlèt li. Anben ou pa wè l pèdi wòl li tou, ou pa wè kibò yo lage l. Sa e menm avèk jèn gason li ka konnen.

Dakò mèsi
Kisa m ka di w Rose deja pitit mwen deja M pap kite moun vin banm tripotay pou m touye l Pase lè w wè m fin touye l la aprè sa e mwen menm k ap kriye Sèl sa m te ka di w Rose

Wi Rose esplike mwen kisa ou genyen kisak fè ou pran bal la. Humm pitit mechan yo kap fè mechanste menm mwen menm mpa konnen non sam genyen. Epa pou san rezon ou pran bal. Epa pou san rezon non men gon kòz kanmenm. Menm menm bat panse e konsal tap pase tou. E ou ka konn mesye sa paske l popid lè zòn nan epi ou konnen li fèzè tou ou ka konnen l tou wi. On mesye k rele ti dja ou konnen? Mwen pa konn tande non an men m pa tèlman. Ou ap tande menm si ou pa konn li w ap tande non sa kanmenm. Mesye sa piti. Mesye sa ap vin la se bay papa m tripotay sou do m bay papa m tripotay sou do m kounye a m kont ranse m avè l m al pale ranse m avè l pou m ka m wè si l te ka kite bouda m anrepo oh oh men nan ki pozisyon mesye a te vin di Tete men kisa papa m vin di papa m pa di anyen? Pa konnen non m te gen papa m t ap pale avè m papa m te di oh l pa zanmi l vre li wè l kote l li wè l sesi sela. Non m pa janm tande anyen papa m di m pa al mal travay la men m poko janm tande l antre pou l di m kisak pase ak kisak pa pase
e li konnen m renmen eleve pou m pa eleve kilè fwa m ta tou ret kokobe nèt pou m pa al tire revanj sou mesye sa yo.

Yap pale a zotobre sa yo dil fon bagay li menm menm la vin di fi ki ti fi a map mape tout nan divizyon yo gen lè konnen e lèm geri tou lè pyem nan bon li yap konn kiyes ki man epil vire day menm vin edem met pyem atè li vire sou moun nan.

Ki jenòm sa a? E, jenòm nan di m li rele Wilbè. Wilbè? E pa ti nèg long lan? Ou nwa? Ki koulè l ye menm? Mwen nwa wi. M mèt di l grimo men l pa bay.
Monchè, m te bwase a ti nonm sa a wi. Ou rekonèt li?
Ya! Mwen di l e li menm ki koz Woz pran bal.
Rose Global. Yow, ou pa, oh, ou pat konn sa? M pa konn bagay konsa non.
Oh, oh, pitit Rose te met tout moun nan kouri isit. Ou fè m sezi. M pa konn ki kote l t ale a jenòm nan, a jenn gason an, a gang nan. Kounye a l ale pitit. M pa konn ki kote l tounen l tounen, se rele yo rele papa l vin pran bal, papa menm fè konbyen jou l pa al travay. Mwen menm nan kouri moute domi atè nan siman lopital ah anpil lòbèy pitit. Ou fèm sezi. Oh wi oh oh. Direk fèm devine la pitit. Oh oh Rose pran bal pitit. Kounya kòman Lina. Humm Lina atè a ap soufri. Ap soufri a poko janm konn sak bal bal la non. Lila. Mezanmi pitit sa w regle menm banm nouvèl ou non. Ah pitit ou konnen m la m pa twò ekseryè pitit. Mwen m panse w ale wi. Boko pitit m bon ou gen kòb tikè. Bon non mesye a di lap voye kob lan pou mwen men map fon ti tann la so ou konnen problèm yo pitit m pat vle kite jèn fi a bon lèm gade mwen limena ap pran bal sim kite ti lèzanj pam nan ou pa konn konbyen bal lap pran li menm lap pran bal 9 mwa lap pran bal toupatou nèt. Bon bon fèm ri sèm. Oh anbyn.

Bon pitit, kòman ou ye menm? Ou pa wè madanm m la, m poze m. Sa vle di ou nan eta sa ou pa rele m ou pa di m sa? Sa pa t pase nan tèt mwen non madanm, epi ou konnen matant mwen an, m tèlman wè w alèz ansanm avè l tou, m pa t vle esplike w sa. Bon, sa k rive w la pitit, esplike m non. Bon, m esplike w. Gen yon jenòm ki rele Wilbè, kounya la m ansanm avè l, m konn toujou soti ansanm avè l, m ap pale ansanm avè l. Gon on mesye k rele ti jack k ret nan zone bahamas. Koman di jen nonm nan rele? Wilber ou konnenl? Mennaj ou? Wi. Ou fem sezi wi ti moun. Enben m sot rankontre avel la pandan map vini an li banm on nouvel poum ba ou. M pat konnen si ou renmen ansanm avel. Se matant ou wi m sot di sa. M pat konnen. Eksizem pitit m pat konnen. Hey! Bon. Se pa fot mwen.
Kiyes ou di sa? Matant mwen ou di m sa?
Sam te konnen pitit m te konnen ou te renmen avel. Se lik dim pyo kase wi.
Fisa telman pale pitit bon. Hey banm fin esplike w. Kounya la m konn soti ansanm avè jèn moun ap pale ansanm avè l men mesye a wè m li genlè vin di papa m sa. Pam menm ap ret pale ansèm mwen kounya m pral jwenn lòt mesye a m al pale ansanm avèl men gade janm pale ansanm avèl la m pale avèl dwòl oh oh mesye mesye a di Wilbert konsa li gen yon bal pou l ban mwen men mwen pou mwen bagay sa Wilbert di m sa mwen pa bagay blag bagay pou mwen bagay blag kap pale ou pa konnen pitit mesye a men men nan ki pozisyon mesye a mete m. Fò ta di m tande lè mennaj ou ap pale avèm nan li di yon ti dja.

Dayo apa mpa gen kout òl pou dayo. Ah m la m poze m poze men nou konnen ba yo se sou bwa syo ye. Alèz vre.
Yo sa ah sa w konnen m gen nan men non moun ki fè m wak son la papa. Ou tande pale de ti jay. Ya m tande pale de li wi. Yo menn gen ti mennaj mwen menn misye pa sifri bay sa yo menn bezwen ti yon revanj la bay sa yo m konnen w ka fè sa yo byen menn. Ohh epi w pa kite lage oh sa w di konsa w pa lage sa nan menm pitit.

Paske m gen yon dosye nan menm la, dosye sa vrèman vrèman. Non bon, m konnen w ap jere sa a monchè, m konnen w ka jere sa a, ou ka jere sa a kounye a la monchè. M konnen w gen kolòn ou monchè, w ap fè la, ou gen kolòn ou moun, ou ka jere sa a la. Men ban m di w tou, èske se pa, ou konnen mwen m gen yon jan m jere bagay yo. Ya. Sa vle di.

Jan w zizi son w sèpan. Kounya la gade sak rive w la. Ba yo bèl lanmou. Pik nan pye w. Bon matant kilè wap chanje menm kilè wap chanje. Lèm mouri.
Lè w kite lè w chanje mwen menm map chanje tou. Mwen menm nan kisa m ye.
Anben ou pa wè kounya jounen jodi a jan wap soufri la. Ba yo bèl lanmou kounya wap fè jounen anndan kay. Wap gaspiye tan w anndan kay la la kounya kote nèg la.

Ki bat konn sa m fè w konn sa jodi a. Sa w di m? Ou genlè mal tande. Kiwelbè, Kiwelbè, e pa ti vòlè m te kontre avè l? Pa di ti vòlè m mwen, silvouplè pa di ti vòlè m mwen.
Konsa w arete mo a nan bouch mwen?
Sa w pa konprann ou? Tande sa m ba w di la byen. Wè Wilbè, li se mennaj mwen. Mennaj ou? Ou tande?

Sam wè la, bon pa ta wont pou mizè papaw ma manmanw pase avèw, anben yo te mèt al vann ou machè, pou manmanw te ka ouvè w mache. Men depi sou jan de moun sa, cheve mesye a tankou epwav ginen, mesye a lèd, mesye a yon jan diferente, a m paka konprann mesye sa, so mesye sa pa bon ditou, ou pa bezwen pran l. Non pa kole sou mwen non, pa kole sou mwen, eee pa kole sou mwen, pa vin lage devèn sou mwen menm jan avèk mesye sa ki fè yo kase kò la.

Tann dat map tann ou la pitit. Evre?
Uhmm. Anben, aba mwen. Pitit sa w konnen k pase la. S on plan m pral fè ansanm avè w la. Ou rekonèt yon ti patnè ki rele Wilbè? Oh Wilbè? Oh pandan map vin la m fenk kwaze yon yon ti pa yon ti patnè wouj? Uhmm. An wi, m fenk kwaze l la wi ki t ap esplike m yon bagay. Ou sonje m t ap pale w de Rose wi? Mph Enben ti patnè sa a pitit li fè yon kesyon de ti dja bay manzè ba l pitit. Kounye a m bezwen fè revanj lan pou manzè. Sa w panse? Anben pa gen pwoblèm non. Kòm Wilber a te gentan esplike m tout bagay epitou m te ba l nimewo telefòn ou paske m pa t gen tan ou konnen nan bagay sa yo gwo dosye nan men m m ap jere. Anben pitit.
Kounye a n ap retounen rankontre ankò pou nou bay jou an kòm lòt medam yo tou fann jwenn avè yo. Men e nou menm ki pou pi devan. Pa gen pwoblèm. Ou konnen nan baz. Men ok pitit. M ale.
Humm bon tifi a pa wont mezanmi pou l vin di m sa konsa la. Kòm se lanmou li ka byen renmen ti gason e ti gason ka byen byen l lanmou tou.